Medam, medmwazèl e mesye, lèzanmi enpe patou, bonjou, bonswa pou nou tout. Nou kontan retwouve ou yon lòt fwa pou n kapab pote ba ou yon lòt videyo denfòmasyon. Lapolis Nasyonal Dayiti mete pye atè genyen plizyè dronn ki tonbe. Lapolis Nasyonal Dayiti ap mennen operasyon nan mache Salomon, Magloire Ambroise, avni Kristòf gen plizyè dronn task fòs lage e gen. Plizyè bandi ki tonbe nan dènye frap dronn Task Force lage, anviwon 13 dronn ki tonbe anba lavil la nan operasyon Lapolis Nasyonal Dayiti ap mennen kont gang Viv Ansanm yo. Deja tonbe e nou aprann ke moun sa yo se bandi sa yo se de moun e vomisman pran yo epi gen ki rann san e Paul Bornelus gen ki rann san e. ki gentan mouri sou plas. E nou aprann tou gen yon ventèn e yo ta sanble gen yon ventèn ki ta sanble yo kouri avèk yo nan lopital Kanaran, daprè enfòmasyon m jwenn, ke m po ka konfime san pou san, e men sous la di mwen ke yo ka pa gentan rive, sous la fè m konnen ke yo ka pa gentan rive, e. nan lopital alò e anpil moun ap poze kesyon eske se dyab e gen anpil moun kap fè kòmantè e te gen rèl te gen rèl nan vilaj gen de moun to ki pa kriye tou se plenn nan kè piske se bandi men nou pa konn kisa bagay la ye nou pa konn kisa dosye a ye kisa bagay la ye direkteman panèl boje nou aprann genyen on kenzèn ki deja mouri e yo fèm konnen genyen tou ki te sou pòs e zòn bò teyat e ki mouri nou aprann sa. E kòm enfòmasyon e nan moun ki mouri yo tou nou menm aprann gen ti ban gen bandi ki genyen ki minè gen bandi ki minè genyen m tande ki genyen ti laj e ki ta mouri alò kesyon an m pa konn kisa li ye m pa konn sa li ye men nou menm nou rete ap chèche enfòmasyon nou rete ap bouske pou n konnen kisa dosye a ye men Fòk mwen di w se se yon machin e alò se se se plizyè machin ki oblije pran on ventèn ki te vrèman grav yo pran direksyon kana a avèk yo pou yo wè eske yo ka rive sove men san pou otan e pèsòn pa konnen e ki sa dosye a ye dirèkteman piske gen anpil moun k ap pale e se ta yon kesyon dyab. e kap manje moun bon kòm nèg sa yo e kriminèl yo ye e sa ka rive yo monte sou yon moun e yal fè mal oubyen yon moun yo touye mal oubyen nan vòlè yap fè moun yo fè kout espedisyon paske sa yo egziste sa yo egziste paske e nou aprann ke yo vomi san yo vomi san yo vomi san anpil e avan yo mouri e gen e yo met nan machin pou y ale k ap vomi san e trè grav tou tank nèg sa yo lefèt ke se de kriminèl y ap kase afè moun vòlè afè moun ou pa konnen ki kout espedisyon ki kout gwo lwa yo lage nan mouda nèg sa yo ou konprann e ki fè ke y ap peye sa y ap fè jodi a pankanta mwen menm tout mèt de mwen wi ou konprann. E kanta mwen, mwen mouri pase depi se mal wap fè, depi se krim wap fè donk enben e e enben apa RTHCV dim li tande sa tou e mèsi alò m pap bay manti, m pap bay manti ou wè RTHCV e nèg lakay ou wèl li li tande li pa konn se bagay la ye li di li di pè je m pa konn se bagay la ye non men m tande bagay la anndan m tande bagay la anndan ou konprann donk e lè wap mache fè mal Sa ka rive w al monte sou yon moun epi moun sa a pa dous, w al monte kèk sou malfektè, w al monte e e m te ka di w e sou kèk e e e e e e e kriminèl menm jan avèk ou ki p ap gade w. A depi w pèdi respè w mèt la a ou ou ou fèb, ou fèb, depi w pèdi respè w ou fèb. Ou konprann? Ebyen la a n ap swiv toujou piske e daprè sous nou yo fè konnen ke. Ebyen e kapab deja gen plis ki tonbe e ki mouri pske m pa kwè se avèk tout yo te m te ka di w prese al lopital men e chif ki vin jwenn nou e talè a ozanviwon de e katrè edmi e katrè karannsenk yo e se ta kenz donk ki ta deja tonbe e gon vennde yo pran direksyon lopital. Men rès yo nou pa konnen ebyen e kòman sa ye pou le moman ebyen nap swiv pou nou konnen ebyen balewouze sa ki fèt anndan Villaggio de jodi an e kisa dosye a ye piske anpil moun ap pale de e de dyab e kap manje moun yo anndan an li pa enposib medam mesye Dakò? Li pa enposib, li pa enposib pou se dyab k ap manje yo vre paske nèg sa yo se malfektè, nèg sa yo an jeneral se kriminèl, nèg sa yo se yon bann vòlè, ou konprann? Donk depi se mal w ap fè, depi se mas w ap mache touye moun, Depi se mouvman asasen wap regle ebyen m baw garanti wap monte sou zo grann ou. Alò fòm diw se ke nou pa konn sa bagay la ye direkteman puiske gen moun ki di se kesyon lwa e dyab donk kesyon dyab la l egziste vre l egziste ok kesyon dyab la l egziste. Men nou pa konnen en kisa ebyen dosye a li gen ladann men nap rete enfòme e jiskamentnan pandan nap pale a w la nap eseye fè de kontak a de sous pou nou konnen eske kantite a li menm li ogmante ebyen fòm di w se ke ebyen ozanviwon de 4 è edmi m tap pale avèk on sous li fè konnen pdg ebyen genyen 15 ki deja tonbe pami yo gen yon ti jenn gason 16 an. Li menm li se on bandi, li menm li tonbe tou puiske li rann anpil san anvan li mouri, se 16 an l genyen e nou aprann gen yonn pandan l sou pòs bò teyat nasyonal li tonbe li menm e li tonbe e li mouri tèt nwè ebyen son sitiyasyon katastrofik e sous ta ale pi lwen pou l di. ke ebyen komisè Dad avèk lòt gwo chèf te oblije ap fè lavirondede anndan Vilaj de Dye jodi an pou k ap eseye verifye e konstate kisa ki genyen men fò m di w se ke anndan Vilaj nan moman ke m ap pale ak nou la a men se plenn nan bouch e sanble moun k ap tonbe tankou satan. Men pèsonn pa konnen ebyen kisa ki jisteman otè kesyon an ebyen e jan m di w la se ke yo mennen anpil lopital men pa gen chans paske e sous la di nou a 95 pousan pa gen chans e pou moun sa yo gen tan jwenn lavi piske e m te gade w e m te gade w se se to plip. Ete se top pop pow e 4 pat dolay sitiyasyon an ye men nou menm e kòm journalist nap eseye toujou ankete nap toujou drese antèn nou o nivo vilaj e pou nou konnen kisa dosye a ye kòrèkteman men fòm diw se ke moun ki mouri yo nou aprann se de bandi se de kriminèl notwa ebyen ki e deja enpe ladan yo e fè vwèl pou san chapo E nap tann jisteman lòt enfòmasyon siplemantè pou nou konnen kisa dosye a ye o nivo Vilaj de Dye Bisantnè. Donk nou menm ki se je ak zòrèy popilasyon an e wòl nou se pou nal enfòme, se pou nal bouske enfòmasyon pou nou pote bay popilasyon an. Jan n tap di a se ke genyen plis ke anviwon on kenzèn de bandi ki deja tonbe. anndan vilaj aprè yo fin rann san yo vomi e genyen nou aprann ki bay dyare tou ok genyen ki bay dyare tou avan yo rann souf yo ebyen e genyen tou on kantite yo transpòte lopital e sous la fè n konnen ke pa gen anyen ki ga garanti donk e sante moun sa yo donk e sitiyasyon an pi grav. Ta sanble o nivo vilaj de dye gen yon bagay kap bouyi la men nou poko konnen kisa liye dirèkteman men nap. Nap chèche enfòmasyon sou. Kote gwo gwo kokennchenn operasyon lapolis te konn ap mennen yo? Ban m di nou yon bagay nan sans sa a. Lè lapolis ap mennen gwo operasyon yo, oubyen lè lapolis ap mennen gwo operasyon yo, e mwen. Paske sa k pase se ke jounalis la, li gen yon responsablite. Dènyèman n fè. 2 semèn kote ke w tande lapolis ap frape eksetera mwen mwen la map frape kounye a mwen te di mesye yo mesye m ban jiska 21 paske anfèt si gon jounalis ki te konn pale de operasyon anpil chak swa preske nan emisyon boukante lapawòl se te mwen dayè e mwen tèlman kòmsi di tèt mwen m te espere gwo mwen aksepte kòmsi koule pou ke mwen gade obsève men ala verite. Se pa operasyon k pa genyen, si se pou operasyon gen operasyon, gen gwo operasyon k fèt pou ti mas pa egzanp men m chwazi. M pa konn sa k fè kòmsi lòt medya pa releye sa m gen nan men m yo sa m ap gade yo tankou dènyèman la e zòn vilaj, zòn pakou. Sa vle di gen bagay ki fèt. Bèlè a menm gen bagay ki fèt. Nan faz lapolis ap mennen operasyon la kounya, li pa ka genyen gwo kanpay, gwo piblisite k fèt otou de li, jan n te konn ap fè l la. Paswè sa k ap fèt kounya la, li bokou plis stratejik ke pou ta genyen de gwo diskou popilasyon kontan. Men, gen bagay ki fèt e k ap fèt, j'ajoute, a tou lè nivo. Genyen e gwo e deblozay nan kapital ayisyèn nan, nan minit ke nap pale w la, kote ke genyen e Pòtoprens ki pa bon, anpil kout bal kap chante, ebyen nap di w ke nèg Jeff Grolwa yo o nivo de Kanaran, yo te pran yon sòlda, sòlda sa ke Jimmy ou gen imaj li, pou moun yo kapab gade, ebyen jan ke sòlda sa, ebyen mesye yo te arive pran l, sa e foto, ebyen e sòlda, ebyen nap di w ke sòlda sa li menm yo pran l tou vivan pou nèg. Yeye yo nan Masyal Ay Dimanch 8 Mas 2026 la. Yeye se nèg pyès 6 yo ki plase l nan Masyal ebyen jiskaprezan jodi lendi 9 mas 2026 la bagay yo toujou myèl nan laplèn nèg bawon laplèn yo gentan voye ranfò bay chen e ansanm avèk Ebyen e Jeff epi nèg Belekou ebyen yo melanje ak Nicanor waf Jeremie gentan voye ranfò bay nèg 6 yo ebyen nèg pyè 6 yo ebyen nap diw ke e konsa ke sitiyasyon li menm li ye e Salomon nan menm kad dosye ensekirite a ki sanse ap fè la une de l'actualité. Ebyen e kote ke nan minit ke nap pale w la gen prè de 5 drone ebyen ki li menm ki gentè lage nan kapital la. Na prale sou lagè ki genyen ebyen o nivo de gang ak gang yo gen pou pi piti 2 nèg nan bandi chen ak jeff yo ki mouri nan nèg pyè sis yo gen plizyè ki pran bal ebyen pami yo sak te pote ranfò sa ranfò se sa yon bon van e soufle nou ebyen pou kounya bandi pyè sis ta rekipere lise a ke yo menm yo epi yo fè yo kouri ebyen kite l nan kad lagè ki genyen ant gang ak gang Salomon. Bon yo aprann nou tou prè de l onivo de pyè 6 ebyen bandi Jeff Canaran yo menm yo aprann e apèn pran lise Duvivier a ki nan onivo de pyè 6 ki ta dirije pa gang e site solèy yo. Sa di bandi Jeff Canaran yo menm yo met pye yo atè o nivo de Pierre Six e ben yo jwenn yon fo lanmò san jou e chen mechan ki jwenn lanmò lanmò san jou avek Jeff Canaran e ben kounya la yap atake on pati site soley pandan lapolis li menm li kontinye ap bonbade anba lavil la avek dwòn. Men anpil moun ap poze kesyon eske lapolis pa ta dwe pran yon rive enben pou l wè kòman li ta kapab enben mete an otaj plizyè bandi ame nòmalman k ap simen latèrè onivo de zòn plèn nan e Pradèl m panse ke se t ap yon posiblite tape pou lapolis e Pradèl. Wi n ap bouke bagay la li di menm Djimi ki mangonmen enben nan plèn nan gen plizyè bandi pran bal. Ebyen nan tou 2 kan yo e ta sanble nèg kanaran ak nèg chen mechan yo e ki mete ansanb yo fè yon bon avanse sou ekip e Pierre e Steve la e Jimmy. Sou rezo, m pa gade sak sou, m pa gade komantè ni sa kap fèt la, map li yo la wi, map li yo men m pa gade sa, moun ki ekrim sa n ve ryen di m te bezwen vwa moun yo, 10 moun. Bon se 11 puiske gen youn ladan yo ki te di chak gen pwoblèm pa yo mwen m sa a m bout kou nan komantè sa yo bon kisa m vle eksplike n la kounye a pou n konprann men li an 1986 il son nonbre vrèman nonbre ki pran lari ki di non o Duvalier oubyen non a rejim Duvalierisme. Yo nan Gonayiv, yo nan Grandans, Jeremi, yo nan Peti Gwav, yo dan Pòtoprens, fèy bwa nan men yo, yo di klèman ke yo pa nan afè Divalye, yo pa nan afè Tonton Makout. E de fèt, yo mennen yon kokennchenn mouvman. Yo boule plizyè makout, kit sa k te konn fè byen bò lakay yo, sa k konn fè mal, se de twa grenn ki rive chape poul yo e sove. Yo kraze brize, dechoukay fèt prèske nan tout zòn metwopolitèn nan, bri kraze kay makout

An desanm 2014, ou te bezwen 41 goud pou yon dola. Sou peryòd Michel Joseph Martelly, 2 kanaval, kanaval nasyonal, carnaval des fleurs, moun ap sikile, moute tout kote vin nan enjoy. 18 vòl par jour. Je reprends. 18 vòl par jou. American Airlines pou kont li te genyen 3 vòl par jou. JetBlue te genyen 2 vòl par jou. La République Dominicaine etc. Air Century e te genyen 2 vòl par jou e e Sunrise 2 vòl par jou. Air Transat, Air Canada, kiyès ankò?

San konte, y avè pa mal de pwojè enteresan, lajan t ap woule sikile, te gon mouvman woulad. Sa m ap di yo la a, je me pèmè, egalman, pou moun ki te fè 86 yo, remonte an 1986, kounye a, yon nèg ki nan laj mwen, k ap atake senkantèn, yon moun k ap atake swasant, li di w, ou m avè manipile paske ou n orè di byen e mye negosye sa yo te rele diktati a, paske n pa t ap tonbe nan lòbèy sa a. Si peu de tan, si 20 tan aprè le depart de Jean-Claude Duvalier, Ayisyen te kòmanse ap rele anmwey gad kijan yo manipile nou, gad sa yo fè nou fè, gad kijan n te konn byen viv nan peyi nou, gad kijan n te yon ti jan alèz nan peyi nou, yo di n y a une certaine démocratie quelque part epi n goumen n al kraze peyi an pou ke nou bay vye politisyen rat do kale remèt yo peyi a pou yo kraze l. Jean Bertrand Aristide et René Préval quelque part.

de Michel Martelly an 2026 40 an aprè lè Duvalier nou pa egziste kòm pèp mentnan ban mwen ban mwen woule sou 10 zan aprè Martelly 10 zan aprè le depart de Michel Martelly moun ki rele la a yo di pito nou te gen 30 epòk Michel Martelly kounye a gen de moun ki di se pa genyen jenerasyon spontane pa gen mouvman spontane kounye a gon kesyon map poze tèt mwen. Eske se Jean Claude Duvalier ki vin bay dezòd jeneralize sa k te gen nan lame avèk mouvman zenglendo tout kalite bagay militè ap fè dezòd vann tè koupe tè agoch adwat ki vin bay mouvman zenglendo a lè sa peryòd avril eske se de pa Jean Claude Duvalier ki vin bay Aristide chimè eksetera men non nous avons kreye notre pwòp chan de batay menm jan gon kesyon pou n poze. Eske se le depart eske de 2011 a 2016 se te yon prereki eske te gon tout yon sanm dasanblaj ki te fèt pou te vin bay 2020 2026 m te temwen e pa nenpòt kèl temwen je te je suis ankò journalist m te wè peryòd sa m te konprann ni m t ap gad sa k gen ladann e m te toujou wè ki manèv. Nèg ki bezwen pran pouvwa toujou itilize pou kapab kreye destabilizasyon. M te temwen m t ap gade l. Kritik yo te anpil dan peryòd Michel Martelly. Ki sa k fè jodi a, menm jan moun yo di w Petro te epòk Duvalier e ke jodi a moun yo di w. Nan yon eleksyon kèlkonk, y ap chwazi Michel Martelly. Poukisa? Se t yn konparezon. Se gade moun nan ap gade 2011, 2016 kouman sa te ye. E kounye l ap gade 2021, 2026. E men sa m t ap di lòtrejou a, pèp la, majorite moun yo, la majorite, je me permets de le dire, E mwen gen m fè etid atè a. Gen de rezon k fè moun yo pral pote boure. Premyèman, pandan senk an sa a, moun yo te gen yon enpresyon il va voir quelque chose gen yon bagay ki te di w pa egzanp, e peyi a ouvè kòman Haiti is open for business. Te gen yon peryòd sa a, se te yon peryòd kote ke. Ou santi menm dyaspora a te anvi vini. Dyaspora tèlman ap vin vini. Ou konn sa k kraze dyaspora a? M pral di w sa k kraze dyaspora a. Notamman, mwen menm pèsonèlman, dan le sid di peyi, Pò Sali, e Wòch a Bato, te gon yon volim envestisman k ap fèt apati 2014, 2015, 2016. Ki sa k pral manje dyaspora a? Notamman, dan kot sid la. Se siklòn Matthew. Men, peryòd sa a, vous avez intérêt à me comprendre et me croire que, te gen yon elan. Ekonomi anndan peyi an te kòmanse gen yon ti relans, gen yon ti woulad. Bèl woulad. Men mentnan, ann konsidere yon nèg ke yo te di ki se youn nan pi gwo opozan a lepòk de Michel Martelly, Jean Charles Moïse. Kisa Jean Charles Moïse devni jodi a? Jean Charles ki te toujou montre, eseye fè konprann ke li s on opozan. Dizan apre, si w vle, pèp la pran tan pou l dekouvri ke se t on veritab blofè. E menm dènyèman la a, nan pouvwa Fils-Aimé a la a, gen lajan, bwat katon lajan k al jwenn Carl Milo. nan kesyon aktivite spòtiv foutbòl. Pèp sa a n ap gad la a, li poko janm rive gen dimansyon pou ke li konprann le quotidien kòm si lè fè k ap travèse jodi a. Li pran l tan pou l rive di tèt li. M pran nan blòf, men l pran l tan. Se paske sètèn fwa, li pa kite moun ki gen kapasite pou analize, pou pèmèt li wè l klè a, li pito pa tande moun sa a. L al tande yon blofè k ap voye monte. Ojodwi nou sòm 9 mas 2026. Eleksyon anonse byento e fòk eleksyon fèt. Si. Ya pa kelken ki nan wout kap vini kap monte yon strikti. Monchè m pap baw manti, yo eleksyon eunyon ap ouvè a sizè, biwo vòt yo ap ouvè a sizè ekskize. Biwo vòt yo ap ouvè a sizè. Biwo vòt yo ap ouvè a sizè. Sizè yn minit Michel Martelly ap manje eleksyon sa. Vènn konn tou granm maten. Sizè yn minit. y ap tou bay rezilta a a sizè dis. Poukisa mwen atire atansyon nou anpil sou sa? Poukisa m fè sa? M gad anwo, m gad anba, m ap pèmèt ke nenpòt moun ki gen pi wo nivo pase m, nenpòt moun ki gen pi bèl kapasite analize analize pase m, Pale avè m! Pale avè m! Pale avè m! Di m! Pwouve m lekontrè! Konvenk mwen! Lè m ta renmen w fè sa. Paske mwen menm, m ap reprann pou nou. E m te di l deja. Li t ap ekstrèmeman difisil e konplètman enposib nou sòm an mas 2011. Pou Michel Martelly e Mildred Manigat ta pral nan eleksyon, mwen pou m ta vote Michel Martelly. Menm nan rèv mwen sa pa t ap fèt. M pa nan kesyon Michel Martelly prezidan. Mwen. Sepandan, jen oken pwoblèm avèk lè fè. J'ai aucun problème avèk de analiz pwenti e konsta m fè sou teren an. E se manti sa jisteman mwen menm Guerrier Henry m p ap bay tèt mwen. Eske nou gen kapasite dan mwens ke 1 an pou n kanpe on lòt moun anfas sa m wè k ap vin la a? E kòm gen on moun k ap di konsa, e sanksyon? Sanksyon kisa? Ou pa wè tout moun k ap soti tèt yo la a? Ou wè lanbè ap soti tèt li yo, youri ap soti tèt yo, tout moun ap soti tèt yo, pawòl la pale! Ou pa konnen l? Pawòl la pale! Pawòl la pale! Ou pa okouran? Pawòl la pale! Si nou rive nan yon sitiyasyon

Si sa riv ki a pèsòn dim 10 moun kounya eske wap votem. Mèsi lèzami se te yon plezi pataje video sa pou nou avèk yon fanmi yon zanmi kanta nou menm nale nap retrouvew nan yon lòt video babay a la pwochèn.